Hello zanmi nou yo kòman nou ye jodi a nou vini avèk yon ti video pou ou m konnen anpil moun gentan wè de kisa nou pral pale so jodi a m vini avèk yon ti legume militon tout bagay ladan li so sa ke nou genyen la nou genyen nan ti kivèt sa ke mwen gentan rache lave nou kapab wè m genyen chou mwen genyen Spinach e mwen gen kreson. Mwen gen kreson e nan sa mwen genyen papay, mwen gen militon e mwen gen oh my God eggplant. Eggplant mwen bliye jan yo rele li. Eggplant mwen genyen nan sa avèk kawòt. Ok m kapab montre nou. Nou gen vyann nou nou pral mete. So nou gen vyann nan ki gentan ap. kwit so mwen pa mete vyann nan ansanm avèk ansanm avèk legim nan e ou kapab wè nan sa ke nou genyen legim vyann nan ki gentan fin prepare so sa ke mwen mete ladan li tap mwen ki a nou kapab wè mete so sa ki nan vyann nan se yon ti vyann bèf nou mete yon ti yon ti axtel. Nou pa mete vyann kochon ladan li. Koz gen moun ki pa manje vyann kochon. Kap manje ladan li. So nou mete yon ti vyann bèf, yon ti axtel, yon ti krab. You can't go wrong avèk krab lan. Konnen papa mete ti krab lan. So nou mete ti krab lan. E pi nou fin lave vyann nan. Nou sizonnen li. E pi nou mete epis. Nou mete magi. Nou mete pat tomat. Se sa ki nan sa. E pi nou mete l bouyi. epi nou mete ti asid alò mwen mete yon ti zon isi ladan li because lè map fè legim nan mwen renmen mete zon isi ladan li ba ou yon bon ti asid yon bon ti flavor si ou menm ou vle itilize sitron ou kapab gen moun konnen ki itilize vinèg that's fine too nenpòt sa ke ou vle itilize an that's ok but I prefer mwen prefere itilize sitron ok sa ke nou pral fè nan sa nou pral mete Mwen pral mete tout sa ki lou yo anba nan kastwòl lan. Mwen pral mete tout sa yo anba like militon an. Mete yo anba. Tout sa ki pi lou yo ki pran plis tan pou kapab kuit lan. Mwen mete yo anba. Alò m pat ka jwenn papay ki vrèman vèt. Donk mwen jwenn yon ti papay. Li yon ti jan joun. Li yon ti jan jaune but pou otan li pa li pa mimi. Li senpleman gen yon ti koulè jaune ladan li kòm si li te vle mi. E li bon tou. Bay legim nan yon ti gou dous. Ahh mwen pa gen pwoblèm avèk sa tou. E m konnen gen moun nan ou kapab itilize. Sa ki Mwen ap mete kawèt nan dènye Kijan map ranje li guys Se konsa map ranje li Mete tout bagay yo anba nèt E nou kapab wè jan vyann nan gentan bèl timoun Ok Sou mete tout Sa yo anba. Senpleman sa map kite pou m met anlè, map kite kawòt lan pou m mete l anlè paske nou pa vle l kraze paske nou pral bezwen kawòt lan pou nou rache l. E pa bliye sitou pou kreson an pou nou lave l byen lave paske nou konnen kreson avèk chou an pou nou ta lave l byen lave paske ou konnen pafwa yo gen ti bèt nan yo. Yo gen ti bèt nan yo. Se sa fwa m fin rache l. E mwen lave l avan. Apre sa mwen rache li. Ok. Ok. Mwen konnen ba la monte lè li lè li poko kuit. E de fwa li kuit. Wap mande ou kote legim nan. Kote tout bagay legim nan. Li fini.

Pou l ka byen toufe, pou l ka byen kwit e apre lè l fin kwit epi nou pral pile nou l ap pran yon inè tan koz m pral kite l bouyi nan slow m pap mete li tèlman hay pou l pa boule so apre sa m ap montre nou jan ke n ap pile l ok. Ok la me kisa mwen ajoute nan. Legim nan m ajoute kribich e m pa t vle pou kribich lan bouyi anpil piske m konnen m pral fè yon ti bouyi nan legim nan so m mete l jiska la dènye minit so nou wè la jan vyann nan bèl m pa bezwen ajoute anyen piske m te gentan fin tranpe li avèk bon asid bon magi bon sèl so m pa bezwen mete anyen se tou senpleman m pral ajoute legim nan m pral ajoute legim nan kounye a ladan l.

Nou evite. Yon swol pa pi wouj toujou. Ok. Ou met sou brase legim nan byen brase. Pou bagay sa pa bjwen la dani. E pi. Lò fin byen brase li ou fin met tout bagay yo ansanm. E vwala ou kite l fon ti kuit pou yon lòt 10 a 15 minit epi apre sa ou sève ou sève legim ou. Ebyen ok mwen pral montre nou kòman ke avèk kisa ke mwen sève legim ou kapab sève li avèk nenpòt bagay men mwen pral montre w jan timoun mwen yo renmen li ok. Ok so nou konnen m pa t ka montre nou kisa ke m te fè avèk ti legim nan so mwen te pran ti diri. e avèk yon chipra bon avèk ti yon ti kal maybe nan next video ma montre nou ke janm prepare diri avèk ti pwa a mwen kwè ki map fè sa nan lòt video pou nou men ti legim nan byen bèl byen gou guys ok mwen jwa mwen de lè Kèy. Byen gou, byen bèl. Bon m pap rate yon chèche ti krab lan guys. Ok. Sa e ti plat pa mwen. So. Alright. So m pa manje ti legim nan avèk yon ti diri, yon ti sos. Wè, mwen mwen janti sou fòm tache. Mèsi anpil pou tout moun ki te gade ti videyo a, nou diw mèsi. Nou pa gen mou pou nou ta diw mèsi. E kontinye pataje, kontinye sipote nou. E ou menm ki vin gade ti videyo sa ki poko subscribe, nou mande ou plis fè sa, subscribe pou nou. E pi kite yon thumbs up, e pi kite yon komantè pou nou. fè nou konnen ke ou menm ki pral chwali tou fè nou konnen jan ke li soti pou ou epi si gen yon rekòmandasyon ou kapab toujou fè li kite sa pou nou anba epi for my English people I'ma leave all the um ingredient that I use in the description box so don't forget to check the description box pa bliye tcheke description box lan pou nou ka jwenn tout sa ke mwen itilize nan legim sa jodi an. Merci! Pase yon bon moman e pandan Joujou pral manje ti diri avèk ti legim sos pa l. Merci! A not on lot ti video.